ekrit ak televize. N ap salye tout medya an liy yo e n ap salye tout envite espesyal, lè figi politik ki prezan nan nevyèm anivèsè Mojpip e nan kad lajenès pou n travay.

Nou konnen leta, premye devwa leta se pwoteje la sekirite de la popilasyon e la pè e le byenèt komen di tèritwa. Lè n gade feblès nou ye a travè peyi Dayiti, leta a pa ka garanti sekirite, li pa ka garanti la pè, Lè n gade konjonkti k ap devlope yo atravè lè reyalite sosyo, politik e ekonomik de se peyi, nou sòm dan zin kris atwòs a nil otre parèy nan konjonkti n ap viv la yo. E byen, lè n tande nan zòrèy nou sa k ap vini nan zòrèy nou, asavwa e kontra k ap siyen tribò babò,

e ki ka mete nou nan 50 ou yon syèk pli ta nan menm sitiyasyon nou ye la a, nou di nou antanke lajenès jodi an la, fò n leve vwa nou, fò n kanpe pou nou di nou t ap dakò eleksyon, men si e sèlman si te genyen yon bòn gouvènans. te gen yon strikti nou te ka fè kre, nou te ka fè kredi ki te kanpe avèk lapopilasyon ayisyèn pou te jere eleksyon. Men nan konjonkti nou ye la a, nou wè yon eleksyon ap vle di sa l vle di a, nan konjonkti nou ye la a, nou wè bagay yo vire tèt anba, e se si nou menm Nou ta pou eleksyon, se si e sèlman si nou ta genyen yon yon gouvènman kredib, onèt, ki kapab òganize eleksyon. Wi. Wi. Wi, ki kapab òganize eleksyon. De se fè, nou wè konjonkti a vin vrèman atwòs. Kesyon eleksyon an. Nou ta di, Eeuh, li poko sonnen byen nan zòrèy nou. E nou pa konprann li. Nou pa konprann li. Paske lè n konsidere kontra k ap siyen yo, e se si moun k ap òganize eleksyon yo, yo deja genyen, kòman m ta di, moun pa yo nan pòch yo. Yo deja gen estrikti yo pou yo kapab garanti pouvwa, pou yo kontinye. eksplwatasyon yo vle fè yo, asavwa pou yo kontwole ekonomi, pou yo kontwole tout min nou genyen nan peyi a e pou yo kontwole politik la pou nou kontinye viv nan menm sitiyasyon n ap viv la a. Nan kad sa a, nou menm nou poko wè eleksyon de bonè. N ap pase mikwo a a lòt konfrè nou ki se Herman.
Nou salye laprès, pale, ekri e televize, medya an liy yo k ap sakrifye yo chak jou sou le teren pou kapab bay popilasyon an sèvis. Pèp ayisyen! Pèp ayisyen! Rat manje kann, zandolit mouri Rat manje kann, zandolit mouri Jounen jodi a, n ap voye yon siyal klè bay gouvènman ki la a, ki gen nan tèt li PM defakto revoke a, asavwa Alix Didier Sylvain 2, pou n di l konsa ke. Nou menm lajenès, nou menm manch pit mouvman jenès pitit Desalin, atravè peyi a, nou gen yon lidè ki se Moyiz Jan Chal, ansyen majistra 3 fwa, ansyen senatè, ansyen konseye prezidansyèl. Jounen jodi a. Nap di Didier sispann tripote moudal an bon kreyòl. Nap dil sispann anmède jèn lidè karismatik la kap kontinye louvri zye lajenès. Nan yon peyi ki chaje ensekirite. Moun ap konnen kouri pou gang agoch adwat epi son kesyon de eleksyon kap pale anba kout kab epi yon pakèt ti djèdjè yon pakèt jèn mòchpib mande yon fou pou nay nan eleksyon mande bon dje m kwaze avèk youn nan moun mòchpib yo ap enstwi mande bon dje m kwaze avèk youn nan nou ap enstwi sou kèlkeswa fòm mwen vle di nou depi yon eleksyon fèt anndan peyi a Se yon eleksyon ki trike. Depi ou pa pami ekip Didier a, ou deja pèdi. Se pou sèt rezon, nou menm lajenès, nou menm pitit Desalin, nou di Didier konsa, sèt fwa si, n ap kanpe pou n batay jiskobou anfas li. Pou plizyè rezon. Jounen jodi a, moun ki nan dwàn yo, se pa se pa sèl Aristide t ap di n ki nan dwàn yo k ap dirije ladwàn.

La jeunesse DGI se mèsenè Eric Louis avèk Didier kap ann taxe nou. 90 pousan tè peyizan nou yo, yo gen pou fin vann sou nou. Yo siyen kontra anbasad pou yo eksplwate tout min nou yo. Se pa paske nou pa vle eksplwate min yo, men gen yon jan pou l fèt. Se pou tout rezon, n ap voye yon siyal klè bay tout moun ki gen foli kandida. Ou ta wè te gen moun atravè tout peyi a, atravè kat kwen kazino. Depi ou pa pami ekip Didier a, ou pa ka reyisi kenn eleksyon. Didier ap gen 3 kandida pou senatè atravè depatman Nòdès. Se yon ka gwo opòtinite pou yon reyisit tout eleksyon. Ke yo te gen 2 grenn moun, ke yo te gen 3 grenn moun, se yo k ap genyen eleksyon an. E pa gen kenn kote ou kapab rele yo ankò. Avèk se yo k ap rele tout moun sa yo, se jisteman nou menm yon jou k ap rive, yo likide nou tout ansanm avèk pwodui ekspòte. Pwodui ekspòte lè n manje la pèp ayisyen, se pwodui pou n di nou byen. Apre tout dizon nou an k ap ban nou kansè, tansyon, agòch adwat. Se pa pou san rezon, jounen sa nou batize l de Manje Kreyòl epi nou di lajenès, poukisa w pè fè politik jounen jodi a? Poukisa w pè? Si Desalin te pè, jounen jodi a Ayiti pa t ap libere.

Poukisa gen 30 an, 35 an, 40 an se sou kout pa nou rete? Ebyen nap di tout bèf ayisyen an apati 22 out kap vini la nou menm nap pran responsablite nou nan nòdès. Mwen menm Herman Joassaint, bawon depatman nòdès la, le sosyalis le novatè, le pòtè di chanjman, nou menm nou pral fè sak rele yon dezyèm 1804. Pou n demontre eleksyon trike sa nou pap pran ladan l. Nou menm nou vle eleksyon men se pa ansanm avèk gouvènman sa kap mennen mach madi, se pa avèk gouvènman sa kap prone la destabilizasyon. Se sak fè nou di konsa lè nou pre pou eleksyon na pral nan eleksyon men jounen jodi a ensekirite sèl lap ravaje peyi a. Lòt le jou m ale pòtoprens pou m tounen wanament m fè prèske 8 jou nan bis. Kisa l ye? Se gang ki bloke tout peyi a wi. Chak kote w rive, men gang lan, men lapolis. Gang ap fouye yon bò, lapolis ap fouye yon bò. Sa sa vle di? E yo tou le 2 genyen menm mèt. Yo antann yo. Yon paspò avèk 10, 15 mil goud ou ta sipoze fè.

Men jounen jodi a, nou lese karaktè nou pou nou batay. Apati de 22, atravè tout peyi a, nou menm pitit Desalin, menm jan nou ap 24 yo di l la, nou pwal manifeste pou n pran yon dezyèm endepandans e pou n pa kapab mande yon eleksyon kredi, onèt, ki fèt ansanm avèk moun ki gen volonte, ki wè peyi tout bon vre. Se sa ke m t ap di. Mèsi anpil.